Black Gang Officiel souscribe te a este canal.
Pa inyore madanm ki nan men w lan pou yon lòt ki byen kanpe. Reflechi w zanmi m. Sa ki byen kanpe a petèt se yon nèg ki fè l byen kanpe. Ou menm, sa w genyen lakay ou a, al pran swen li. Sa ke si se yon bèl cheve ou renmen gen nan tèt li jan ou wè lòt la deyò a achte l pou li. E sa pou fè wi. Li pa lòt non. Ok, ou te renmen yon fi ki gen gwo dèyè, ou gentan konnen sa kapab ba w pwoblèm depi nan lè w ap chwazi, chwazi yon moun ki nan stil ou. Kòmsi yon moun ou konnen k ap fè w plezi. Pa fin chwazi l ansanm avèk tout gwosè l epi ou menm pou w pa pran swen l pandan fanmi l t ap byen pran swen l, paran l t ap byen pran swen l. Ou menm pou pa pran swen l, lè w vin wè l ap mèg nan men w pou kite l ou al pran yon lòt. Se ke se vin okipe sa k nan men w lan. Pa gen lò ki bèl. Lè w jwenn lò a se yon boul laboul ye. Se frape pou frape l pou l vin bèl. Fi sa ou wè ki bèl la, petèt se yon nèg ki repare l. Sa k nan men w lan se yon bèl fi tou. Se ou k pa konn enpòtans li. Se ou k pa repare l. Al repare fi ou gen lakay ou a. Pa kouri sou sa w wè deyò yo. Paske bay sa k ap viv ansanm avè w avèk pen an senpleman. Ba l enpòtans li. Paske se sakrifis, se lanmou k pèmèt li fè sakrifis sa pou ou. Si se yon lanmou l gen nan kè l pou ou ki fè l chwazi viv ansanm avè w, malgre tout sa w fè l, li reziye w. E ou menm kisa w gen nan kè w pou li? Anpil fwa mesye, se nou ki mete lòt yo ap soufri. Anpil fwa se nou ki gate sitiyasyon an. Ou fè m mal jounen jodi a, lè m rankontre lòt la m panse se menm bagay, m aji mal ansanm avè l. Men, si nou mete bagay yo nan plas yo. Mwens moun ap soufri. Ou se gason, ou santi w poko gen matirite pou mete fi lakay ou, jis flannen. Lè w ap flannen ki sa w fè? Se yon bèl tan ou bezwen pase, ou pa moun k ap travay pou fè Bondye plezi. Mete lajan nan pòch ou, gen fi ki disponib pou sa, paske depi ou santi ou bezwen byen pase, fò w despanse. Despanse ansanm avèk moun sa yo, pase bon tan ansanm avèk yo. Men moun ou wè ki de fwaye yo, pa al chèche yo kont. Kite moun sa yo viv trankil. Paske moun sa yo gen moun kap chèche yo pou viv ansanm avèk yo. Ou menm fi tou se lajan ou bezwen fè, pa itilize non lanmou pou fè lajan. Jis Rete nan liy moun pou fè lajan, abiye w, mete w byen chèlbè, lwe chanm kay ou kote ou ka fè antre sòti ou, nèg fè kòb, pa renmen ansanm avèk kèn nèg. Lè nèg la parèt nan vi w, li vin pale ansanm avè w, se pou metel alèz, Ke ou pa bezwen mari. Depi ou di li ou pa bezwen mari, la si li pèsiste sa se li ki konnen. Ou jis montre l kisa ou ye, li menm l ap vini chache sa l gen bezwen an, si l asepte avèk stil moun ke ou ye a, l ap fè tan li gen bezwen fè ansanm avè w la, l ale. Lè sa a mwens moun pral soufri. Olye ke pou wè moun nan bezwen yon madanm pou l fè vi l, ou menm se lajan ke ou bezwen, ou jis itilize l sou pretèks ke l bezwen madanm nan pou pran kòb ke l gen nan men l la. Ou pa eseye fèl konsa. Lè w fè sa, ou pral fè yon lòt fi soufri. Senpleman mete moun nan alèz, mete kran sou ou pou di moun nan sa, a m poko sou afè fwaye. Si moun nan vle konprann, l a chèche konprann. Lè sa, ou pwoteje vi yon pakèt lòt fi. Pa bliye chak fi nou jwenn, nou kraze kè l, nou pral lakoz yon pakèt jèn gason soufri. Chak gason ke w jwenn, ou kraze kè l, ou lakoz yon pakèt jèn fi soufri. Ou menm ki gen pitit ou k ap grandi. Ou menm jèn fi, ou menm jèn gason, chwazi liy ke w vle mache a. Ou pa ka nan tou lè 2. Chwazi ke w mennen yon vrè vi oubyen tou ou mennen yon vi lib. Swa w deside w pou gen yon fwaye, gen madanm ou bal lanmou ke l merite, bal tout sa ke l gen bezwen, avè l nan bon tan kòm move tan, oubyen tou chwazi rete selibatè, mennen yon vye vi, jodi a w lotbò demen w isit, men pa brize kè lòt yo. Yon fason pou nou evite timoun nou k ap vin demen soufri. Si jenerasyon pa nou an fin kraze konsa, e lòt yo sa n fè franchman? Pa di ou p ap renmen paske yon fwa ou te soufri. Pa di w ap fè yon lòt soufri paske yon fwa yo te fè ou soufri. Bondye pa dakò lè nou rann mal pou mal. Lè yon moun fè ou mal, mande byen pou li. Èske premye fwa ou te renmen ou te soufri? Kiyès ou te renmen? Ou janm rete kwè yon moun ki renmen w tout bon vre ap fè w soufri? Èske ou menm tou ou panse ke moun ou te renmen an èske l te renmen w? Se tou nòmal pou l fè w soufri si l pa t janm renmen w. Imajine w yo fè w konprann Satan Ledyab rayi nou, li pa renmen w sitou lè w ap sèvi Bondye. Epi poul wè ou rive anba menl. Komanl pral jere w? Eske w panse ke lè yon moun èdmi w, li jwenn ou tonbe atè, li te gen bezwen w deja, eske w panse l pral byen jere w? Reflechi w. Lè yon nèg pa renmen w, ou nan fwaye ansanm avèl, se use lap use ou. Se pou bagay ki dous li ye non. Sikatris lap kite nan kè w la, e pou bagay kap fasil a efase non. Jis, son tan li te vle pase ansanm avè w. Son ti moman kel te vle. Men ou menm ou vle fè bagay la fè serye ou jis kreye yon opsyon ou mare pyel li jis la ansanm avèw lap toujou fè w soufri paskel pat vle w renmen moun ki renmen w esa li klè nou inyorel nou pa vle konprann li men renmen moun ki renmen w renmen menm moun ki rayi w nan lòt sans men nan tèm lanmou si nap pale de lanmou Se renmen moun ki renmen w. Pa kouri antre nan relasyon ansanm avèk yon moun san w pa konn kiyès ke l ye. Ou pa gen bezwen anpil tan pou konn yon moun kiyès moun ke l ye. Premye sa w gen bezwen fè, mete Bondye devan avan. Epi tou, nan dyalòg, w ap wè ki sa l vle, ki kote l vle ale, ki kote l vle kanpe. Depi nou renmen nou kanpe sou lanmou sèlman, li pa janm konsa. Depi nou renmen, nou kanpe Depi moun nan fin di nou l renmen nou, nou pa gen vizyon avèk anyen, se antre nan kay Men pandansetan nou pa konn avèk kiyès ke nou pral antre nan kay la Fòk nou mennen chèche konnen kèk ti enfòmasyon Chèche fè kèk ti jwèt Chèche fè kèk ti prank ansanm avè l pou wè ki reyaksyon li, ki kòman li pral aji. Wè, nou pa entelijan paske nou p ap suiv. Men si nou t ap kopye, bagay yo t ap fèt nan yon lòt sans. Patwon an gen yon emplesa nan lang espanyòl la, oubyen yon antrepriz jan n kapab di l, avan li bay yon moun travay, yo di fiho oubyen travay nèt a kontinye, ki sa l fè? Li ba w premye mwa. Si l wè w byen travay, li ba w de mwa. Apre de mwa a, li wè w ap byen frape, li ba w yon kontra endefini. Ou vle di w ka sèvi. Ebyen, nan relasyon yo, si nou te fè yo konsa, mwens nan nou t ap soufri. Pa senpleman, ou wè, anpil fwa nan nou pèdi, se paske nou pa vle pèdi. Anpil fwa, anpil nan nou ap soufri, se paske nou pa vle pèdi sa nou envesti. Difèt ke nou gentan envesti yon bagay nan moun nan, nou gentan di o, e nou gentan rive nan tèl pozisyon ansanm avè l, a m pa ka bay vag, si m bay vag la mwen ka pèdi. Ebyen difèt ke w pa vle pèdi, ou pral soufri. Paske gen yon moun ou gentan envesti nan li, ou gentan wè malgre w envesti nan l ou ka soufri, kanpe sa la. Avan sa rive pi lwen, kanpe sa la. Pa bliye ke ou te mennaj ansanm avèk yon moun. Li pat janm gen tan pou ou, li pat janm kreye yon espas pou ou, epi ou wè l pat ba w twòp enpòtans, e ou menm ou kite yon foli damou pran w, w al marye ansanm avè l. Aprè ou fin marye, sitou nan kilti pa nou menm ayisyen an, pa egziste divòs, nou pa di labib, paske lòt nasyon li labib yo fè l, nan kilti pa nou ayisyen pa egziste divòs, Apre w fin marye, ki vle di lè w mare ansanm avèk moun sa w pa ka detache ansanm avè l, e se lè sa nou pral fè tout bagay yo. Ki kòman w pral reyaji? Ki kòman w pral santi w? N ap toujou santi nou malalèz. Nan mitan nou chaje trèt makiye. Anpil moun k ap fè kòmsi yo vle viv epoutan nan fon kè yo se pa sa l ye. Anpil moun k ap di yo renmen w nan fon kè yo se pa sa l janm ye. Nou plis chwazi bay manti ke verite, e se konsa tou nou plis chwazi pran manti ke verite. Li trè difisil lè yo ban nou verite pou n asepte, men li plis fasil lè yo ban nou manti pou n asepte. Chemen kote k pral fè w kriye a, li plis fasil lè yo rele w vin ladan l pou vini, Men kote ke ou pral rejwi a, ou toujou inyore l ke ou pa vle ale. Veye pou wè. Fi a, nèg ka pral fè l ere tout bon an, li toujou inyore l. Nèg kap fè l soufri a, avan l ouvri bouch li, li asèpte. E sak fè jounen jodi an ou ap jwenn, majorite bon fi yo gen chans rankontre yon vagabon, majorite bon gason yo gen chans rankontre yon move fi. Rezon ki fè bon gason yo toujou rankontre move fi yo paske bon gason an li gen sak rele sajès lakay li e dezyèmman li gen yon feblès men ki rezon li ye ou wè bon gason li saj e fi ki move zafè an depil wè gason saj li di nèg sa pap ka fè nenpòt bagay sou li li jis apwoche bò kotel li santi nèg sa depi nèg sa ouvri bouch avèl jan nèg sa janti a yon ti inosan li ye map ka fè nenpòt bagay sou li li aseptel esak fè wap jwenn move fi yo toujou gon bon gason nan men yo. Bon fi a toujou gon move gason nan menl ki koz gason ki vagabon an li deja panse ke fi sa depi son bon fi li ye li pa sou Facebook li pa ken sou rezo sosyo son ti moun ki fèmen nan kay li ye moun sa l ka fè madanm mwen pyès nèg pap ka rive sou li lap chase yo menm gentan kontwole si lal pran yon fi ki menm jan avèl fi a depi l fè sa fi a ap fèl tou li pap ret ansanm avèl ebyen se sak fè nou jwenn ke bon fi yo nan men move gason yo bon gason yo nan men move fi yo. Pou w evite sa, chache Bondye met nan lavi w. Lè se Bondye k ap chwazi pou ou, l ap ba w yon bon ti madanm ki nan mezi pi wo, k ap konprann ou e k pap fè w soufri, e k ap renmen w. Paske ki fè ki gen soufrans nan lanmou an? E paske moun nan ka vole al pa renmen w vre. Lè yon moun renmen w, kè l sansib pou ou e lè l soti, l ap fè rapid pou l vin lakay la paske l panse ke l pral jwenn yon bagay lakay la. Sa l pral jwenn nan alèz ansanm avè l. E fi a, lè l renmen w vrèman vre l ansanm avè w, nenpòt nèg ki kanpe l li di m gen mari, paske l fyè li gen mari. Men lè madanm ou ap derespekte w depi yon gason kanpe l li di m pa gen mari, paske l pa fyè de ou, pou li menm ou pa yon gason, ou jis avè l pou peye bil pou li, jis pou l itilize w, men ou pa sèvi l mari. Men depil jwenn moun ki byen kanpe avk anpil donk m pa gen mari. Si se biznis lap fè avèw tou lap diw li pa gen mari paske si w bal 100 lòt la bal 50 li gen de li gen 150 la son biznis lap fè men ou menm ki pat konnen ki tal antre nan fwaye ansanm avèl paske w te bezwen madanm ou echwe wal pran yon fi ki renmen biznis ke ou menm ou te vle yon madanm esa. Gason reflechi mesye ann kite le kondi konsa nap fè pli mwens fi soufri e se konsa tou nap ouvri pòt delivrans pou anpil gason kap soufri plis nap fè medam yo soufri se pi plis mesye yo pral soufri plis medam yo ap fè mesye yo soufri se pi plis tou medam yo pral soufri paske bagay la pral retounen jwenn yon lòt sa w fè m nan e pa ou menm m pral fè l men m pral fon lòt li. Yon lòt ki pral peye l. Paske lòm nan pi vit se konsa w jwenn li aji. Esepte sèvitè Bondye tout bon yo vre ki p ap aji konsa. Men pou tout sa yo pa rive, an nou chwazi kote n ap met pye nou. An nou konn kiyès ki renmen nou tout bon vre. An nou konn avèk kiyès ke n vle viv, konsa nou p ap soufri. Pa di ke lavi fini pou ou difètke premye fwa ou te echwe. Sèvi ansanm avèk echèk yo tankou yon echèl pou monte, men pa rete ap gade. Anpil fwa. Ou menm jèn fi, ou echwe, se paske w rete ap gade erè ou te fè dèyè yo. Men mete yo dèyè w, mache devan, kontinye gade Jezi epi w pral rive. Men kòman, ou t ap rive deja wi si w pa t ap gade dèyè. Moun ki te ba w premyè frap lan, kòmsi li te vide w atè, ebyen leve, kontinye pran wout lan, mande Bondye direksyon, pran leson sou sa l fè w la, e sa k rele sèvi avè l kòm echèl la wi. Pran leson sou sa l fè w la pou sa ou pral rankontre a pou menm bagay la pa pase. Si w te malelve, redui ladann, e ti won may nan chenn ou. Si ou t ap mennen yon vi lib sou sa k te avè w ki te kite w la, redui l, kòmsi fè bagay yo yon ti jan plis e ba yon fason ki pou sa k nan vi w la pa fè w menm bagay la. Paske pa bliye ke lè w renmen yon moun, oubyen moun nan renmen w, li sansib pou ou, gen de bagay w ap arive fè sou li, Li pa pral sipòte w. Ebyen sa pral fè ke pi demen fè w soufri. Pa bliye ke medam, gason yo pap dòmi. Gason gen je kale. Ou mèt ap fè l soufri ane isi a ou wè l pa di anyen. Se renmen l renmen w. Ane pwochèn li pap di w anyen se renmen l renmen w. Dezan, twazan. Kounye a basen l vin plen kounye a la pral rejte deyò. Lè l vin reyaji lap vin plis rayi w ke jan l te renmen w lan. Ou menm gason tou pa bliye. Fi a ap sipòte w nan tout sans men je l kale. Gen moun wè kap sipòte w la pandan wè lap sipòte w lap asepte tout sa wap fè l yo li gen yon plas li ranje li prale depi plas la fin bon lap kite w lè sa w pral regrèt men se paske w tap mal aji veye mesye depi w wè yon fi ansanm avè w lap mande w chanje chanje chanje jou nou wè l pa mande w sa ankò veye si se pa vag li ba w pou l kontinye viv ansanm avè w li asepte w a defo a ou mèt kwè m depi w wè l pa di w anyen ankò plas li gentan fin fèt se ale li prale. Ni pou gason an tou. Depi w wè l ap mande w chanjman, chanjman, chanjman, ou wè l rete l bay vag, se de chwa. Swa l ap ret ansanm avè w jan w ye a, swa l gentan gen yon plas ki prepare. E pa tout moun k ap asepte soufri ansanm avè w nan bon tan move tan. Gen moun ki pran bon tan sèlman. Move tan l ap asepte l pou yon mwa, de mwa, twa mwa, li p ap sipòte l. Reflechi nou byen koz kisa ki koz premyè fwa nou te soufri nan lanmou, eske se pa nou menm ki lakoz? Anpil fwa nap jije yon lòt di gason pa bon, fi pa bon, men se nou menm ki lakoz tèt nou ap soufri, se sa nou chwazi fè yo. An nou evite mete chay sou lanmou, pa bay lanmou chay pote. Konprann lanmou ki son bagay ki soti nan Bondje, ki son bagay ki klè e ki reyèl, ki vrè. An nou pa mete kenn tach sou lanmou, lanmou etènèl. Lanmou la pou tout tan, lap toujou la Se te Black Jean ki te lansman vo Konseye yo tout tan, ki pap janm fè bak Nou enpe jèn, men eksperyans nou ase fò Nou panse plis ke sa w pa ta eksprime Paske nou gen yon imajinasyon divin Se pa nou sèlman kap pale Nou gen 3 moun kap pale ansanm avèk nou Nou antoure, nou nan mitan 4 moun Si w vle konprann sa m di w la, wap konprann Pandansetan nou pa kanpe dèyè okenn relijyon Jis nap fè yon travay Nan jan Nou panse l la, nan jan Nou kwè l la. Sa w kwè a, se li k ap delivre w. M p ap di w sa m ye, ou pa bezwen konn kisa m ye, senpleman tande sa m ap di w lan, aplike l, m panse ke l ap fè w chanjman sou lavi w. Jounen jodi a m kwè anpil nan nou vle tande granmoun pi plis, men. Gen anpil granmoun ki pa fè devwa yo, mye vo ke yo te tande yon timoun ki gen dizan. E gen yon pwovèb kreyòl ki di, Byen vini kale laj. An nou pa sispann gade moun sou vizaj. Si yo t ap gade lò sou koulè, pa gen moun ki t ap janm itilize l. Men, se paske yo konnen dèyè do salte a, gen yon klète ladan l, se sa k fè yo itilize l, e sa k fè moun yo arive dekouvri Milò. M swete nou pase yon bon moman. E jwenn nou avèk ti videyo a tou tchaw tchaw a la pwochèn fwa.